Klas sou swen manman k ap fè alètman. Mwen kontan rankontre nou. Non mwen se Andrea Von Hövling, mwen se jinekològ obstetrisyen. Jodi a nou pral pale sou swen manman k ap bay alètman, konsidere ke fè alètman se yon travay an ekip. Kòm yon entwodiksyon, li enpòtan pou nou sonje yon manman k ap fè alètman brile apeprè 400 kalori e twazèdtan nan tan li pou l sèlman fè travay sa a, san nou pa enkli pakèt lòt travay ak efò ki nesesè pou pran swen yon tibebe. Etandone nou konnen fè alètman gen plizyè benefis pou sosyete a an jeneral, li lojik pou nou tout fè yon efò pou ke manman yo k ap bay alètman asire, ideyalman eksklizif jiska si mwa, epi kontinye pou omwen dezan, epi apre sa jiskaske manman an ak tibebe a vle dapre rekòmandasyon Òganizasyon Mondyal Sante, OMS. Li enpòtan pou nou sonje ke yon manman k ap fen alètman, okòmansman, se yon nouris, li fèk akouche. Peryòd sa a, ki dire 42 jou depi akouchman, koresponn ak yon moman patikilyèman vinerab nan lavi tout fanm. Gen plis risk pou li genyen emoraji, twonboz ak depresyon pi wo pase nenpòt lòt moman nan vi li. Anplis de sa, se yon moman ki pi konplike. Gwo boulvèsman sou nivo pèsonèl ak familyal, tout inite fanmi an reyòganize. Epi, youn nan lyen ki pi enpòtan nan lavi a etabli, lyen manman-pitit. Pou tout rezon ki mansyone avan yo, anpil òganizasyon entènasyonal ki gen ladan l rekòmandasyon Kolèj Ameriken. pou obstetrisyen ak jinekològ te mete aksan sou enpòtans pou bay swen konplè pandan peryòd apre akouchman an. Swen apre akouchman an ta dwe yon priyorite pou sistèm sante yo. Se pa sèlman yon kesyon de evalye pwa tibebe ki fèk fèt la epi tcheke si matris manman an kontinye senyen ou non. Yo dwe konsidere sante fizik, sitiyasyon familyal, eta emosyonèl, e anplis pou sa ki reyini nou jodi a, se kontwole ke bay alètman nourisan pou timoun nan epi konfòtab e satisfezan pou manman an. Anplis de sa, olye de yon kontwòl pou yon sèl fwa, peryòd sa ta dwe konsakre pou sipò aktif, epi tou sèvi pou ankouraje rezo sipò yo. Ann fè yon ti revizyon sou fizyoloji laktasyon an, sèlman pou nou ka konprann tout efè swen yo ka genyen nan siksè bay alètman. Pwodiksyon lèt la depann depo. Oksin, epi sòti lèt la depann de oksitosin. Tou de òmon sa yo ogmante ak repons de yon estimilasyon, prensipalman lè ti bebe ki fèk fèt la ap tete, men tou fas a ekstimilasyon oditif oswa emosyonèl tankou kriye ti bebe a oswa sonje figi li. Okontrè, sitiyasyon tankou estrès, prese, oswa doulè fizik akoz de move teknik bay alètman ka diminye nivo pwolaktin ak oksitosin ki ka ralanti epi redui pwodiksyon lèt la. Yo pale anpil sou benefis bay alètman pou timoun, men yo prèske pa pale sou sa sa vle di pou manman k ap fè alètman. Anfèt, Ankouraje bay alètman kapab konsidere pwòp swen pou manman an. Ann revize kèk pwen enpòtan. Alètman matènèl jwe yon wòl prevantif kont plizyè pwoblèm sante. Sa ki imedya a se emoraji apre akouchman. Oksitosin gen yon efè itewotonik, sa vle di li lakoz kontraksyon matris la. Se poutèt sa, bay alètman bonè trè itil, epi efikas pou diminye senyen manman an. Yo obsève tou ke fanm ki fen alètman gen mwens risk pou fè depresyon ni apre akouchman ni alontèm, mwens chans pou yo devlope kansè nan tete oswa nan ovè. Bay tete tou retade ovilasyon, kidonk kontinye alètman se yon metòd planin natirèl. Sepandan, bay alètman pa gratis pou kò a. Pwodiksyon lèt matènèl la koze yon depans kalorik de 400 a 500 kilo kalori pa jou ak yon pèt de apeprè 600 mililit dlo. Se poutèt sa, li esansyèl pou asire yon nitrisyon ak yon idratasyon adekwa pou manman k ap bay alètman. Anplis de sa, akoz kalsyòm ak pwoteyin ki transfere nan bay alètman an, si eleman nitritif sa yo pa renouvle, sante manman an ka deteryore. Lèt manman an ka kenbe konpozisyon li menm si manman an malnitri, men sa kenbe nan depans konpozisyon kò li. Pou prezève sante li, li enpòtan pou ogmante konsomasyon kalsyòm ak. pwoteyin li otan ke posib. Kounyeya, ann gade rekòmandasyon dyetetik pou manman k ap bay alètman. Yo ta dwe ogmante konsomasyon kalori a apeprè a 400 pa jou. Yon bon altènatif se enkòpore manje ki gen anpil kalori. Konsa ou pa bezwen ogmante gwosè pòsyon yo oswa kantite repa pa jou. Gen lòt altènativ tankou legim, nwa, farin ak manba ki pi aksesib epi ki akonpanye ak lòt tip manje. Jan nou te mansyone avan, koz transfè de kalsyòm ak pwoteyin nan lèt matènèl la, se poutèt sa li enpòtan pou manman an konsome manje ki rich ak eleman nitritif sa yo chak jou. N ap jwenn kalsyòm nan sous animal tankou pwodui lèt yo, men n ap jwenn li tou nan sous anpil plant. Kèk egzanp, bwokoli, chou, chou flè, pwa, zanmann, grenn wowoli, epina, kreson, lay ak alg. Rekòmandasyon ki pi resan yo konsidere legiminez yo, tout tip de pwa sèch pwa vèt kòm pi bon sous pwoteyin. Apre sa, gen nwa ak pwodui soya yo, answit pwason ak fwi de mè yo, epi finalman vyann ak ze. Fanm ki fèk akouche patikilyèman yo an risk pou yo fè anemi. Kidonk, li esansyèl pou yo konsome sifizan fè. Tradisyonèlman, vyann wouj te konsidere kòm sous prensipal eleman nitritif sa a. Sepandan, gen lòt sous. fè ki egal oswa menm pi rich, ki sòti nan plant tankou pòmdetè kuit anba fou, bwokoli, grenn wowoli, epina, chou frize, nwa, soya, pwa chèch, yo, chokola natirèl, tofi. Li enpòtan pou akonpaye manje sa yo ak aliman ki rich an vitamin C, tankou ji sitwon oswa ji zoranj, pou optimize absòbsyon fè a. Jan nou te mansyone deja, pwodiksyon lèt matènèl enplike yon pèt dlo. Epi sou sa, nou dwe ajoute lòt pèt likid yo, tankou senyen oswa swe akoz chalè natirèl ki pwodui pandan manman an ap bay bebe a tete. Li esansyèl pou manman an gen aksè konstan a dlo potab, epi yo dwe ankouraje l pou l bwè l pi vit posib lè li santi l swaf. Menm jan an tou, yo ta dwe limite konsomasyon pwodui ki gen efè diyiretik yo, tankou kafeyin. Alkòl ak dwòg pase dirèkteman nan lèt matènèl, kidonk yo dwe evite konsomasyon yo konplètman. Gen anpil mit sou ijyèn ki dwe kenbe pandan moman alètman an, ann wè sa. ki vrè ak sa ki pa vrè. Jodi a nou konnen ke bakteri ki nòmalman viv sou po a, flò bakteryèn nan po a, pa sèlman inofansif pou nouvo ne ki an sante, men tou li esansyèl pou devlopman po yo ak flò entesten yo. Tankou nenpòt pati nan po a, Zòn mamè a ka kontamine pa mikwòb ki soti nan anviwònman. Se poutèt sa, li enpòtan pou netwaye li regilyèman ak savon ak dlo omwen yon fwa pa jou nan yon douch. Itilizasyon dezenfektan pa nesesè, anplis yo ka irite pwent mamè a. Anplis de sa, li enpòtan pou nou sonje ke ni nouvo ne a ni fanm ki fèk akouche pi vilnerab ak enfeksyon, kidonk li esansyèl pou kenbe kondisyon ijyèn de baz nan anviwònman. Yon aspè yo raman diskite men ki gen anpil enpòtans, se konfò manman an pandan l ap bay bebe a alètman. Jan nou te di avan an, òmòn ki asire pwodiksyon lèt yo trè sansib ak estrès. Kidonk, yon fanm ki pa trankil oswa ki soufran, pa egzanp, doulè nan do pandan l ap bay bebe a mamè, ka entèwonp alètman an bonè pou rezon sa yo. Sa ki fondamantal lè w ap chwazi yon plas ak yon pozisyon pou bay alètman se jwenn. Yon kote ki pwòp, ki asire, ki an pè epi manman an santi l konfòtab. Si ou pa gen yon chèz ki gen sipò pou apiye do, yon mi oswa yon lòt mèb ka sèvi kòm sipò. Ou ka sèvi ak yon pake rad pwòp kòm zòrye, yon moso twal pwòp sou yon matla oswa menm dirèkteman atè a jan imaj sa a montre a kapab yon ekselan altènatif. Malgre li pa gen rapò dirèkteman ak alètman, diskisyon sou kijan pou evite oswa ranvwaye yon pwochen gwosès yo konsidere sa kounye a kòm yon eleman fondamantal nan swen pou yon fanm ki fèk akouche ak oswa k ap fè alètman. Sa trè koni ke yon peryòd kout, ant de gwosès defini nan mwens ke dezan ka gen efè fatal sou manman an ak pitit li yo. Anplis, chwazi kantite timoun ou vle genyen, kilè ou vle epi chak konbyen tan ou vle konstitiye yon dwa fondamantal fanm. Li enpòtan pou diskite sou planin depi nan kòmansman peryòd apre akouchman an. Nou souvan tande, e sa te mansyone tou nan kou sa, ke bay alètman diminye pwobabilite yon nouvo gwosès gras a metòd amenore alètman matènèl la, MAAM. Men pou alètman ka konsidere kòm yon bon metòd planin, li dwe ranpli tout karakteristik sa yo. Tibebe a dwe gen mwens ke 6 mwa. Li dwe yon alètman eksklizif, san lèt tanpoud oswa lòt manje epi li dwe fèt dirèkteman nan mamè a. Bay alètman an dwe fèt souvan, omwen 8 ak 12 fwa pa jou lajounen kou lannuit, epi règ manman an pa dwe ko retounen. Si manman an pa ranpli kritè ki sot mansyone yo oubyen si li vle kòmanse yon lòt metòd planin pou l konplete li, sa ka fèt san pwoblèm. Sèl kontradiksyon apre akouchman se enkapasite pou kòmanse yon metòd planin ki gen estwojèn pandan si premye semèn akouchman. Pou nenpòt lòt metòd, yo dwe evalye manman an Menm jan ak nan nenpòt lòt sitiyasyon, pran an kont kontradiksyon yo epi ak preferans li yo. Li enpòtan pou nou sonje aktivite seksyèl dwe reprann piti piti. Respekte tan ak dezi fanm nan. Premye semèn apre akouchman an make anpil fatig ak mank dòmi. Apre. Anplis de sa, òmòn, laktasyon yo koz dezi seksyèl la diminye. Koup la ka chèche koneksyon ak entimite nan lòt fason, atravè konvèzasyon, karese ak masaj, li esansyèl pou fanm nan santi prezans ak sipò enkondisyonèl patnè li san okenn kondisyon. Yon lòt bò, fizyolojikman, kò manman an bezwen omwen 4 a 6 semèn pou ògàn entèn li yo restriktire, pou senyen an kanpe, epi pou kò li retounen nan gwosè ak fòm li te genyen avan gwosès la. Si gen sèks ak penetrasyon pandan peryòd sa, gen risk pou senyen, enfeksyon epi blesi yo ka ouvri nan ka sezaryèn. Lè nou pale de abstinans seksyèl, nou ap pale 2 absans sèks ak penetrasyon. Si manman an santi dezi seksyèl, pa gen okenn pwoblèm pou estimile pati jenital ekstèn yo. Finalman, mwen ta renmen kite nou ak mesaj ki pi enpòtan nan klas sa. Premyèman, bay alètman gen benefis pou manman an. Ankouraje bay alètman konstitiye yon pwoteksyon pou sante. Yo dwe ankouraje bon nitrisyon. konfò ak yon anviwònman ki an sekirite pou kenbe sante li ak sante pitit li. Finalman, e petèt pi enpòtan, ann pa bliye ke diskite sou sitiyasyon familyal la, eta emosyonèl la, ak posibilite pou yon espas detan ant gwosès yo se yon aspè fondamantal nan swen apre akouchman. Mèsi anpil pou atansyon nou e mwen espere mwen te klarifye konsèp yo. Apre sa nou egzamine jodi a, ki aspè nan swen lè manman yo ap bay alètman ou panse yo neglije pi souvan? Kòm pwofesyonèl sante, ki jan nou ka asire ke pwoblèm sa a trete de manyè apwopriye?